Wal wè, jodi a nou pral wè reyaksyon Chris. Lal konnen chat madanm li pran lari. What's up guys welcome back baby nan yon lòt videyo kòm nou gentan wè jodi a se Sharma baby mwen vini mwen sèl mwen jodi a paske Chris pa la li nan travay Yamile al lekòl so mwen sèl mwen mwen la lakay lan la map panse map panse pou baby map panse kijan poum prank li kòm nou gentan wè. Jodi a se premye prank nan channel la e m vini byen danble, byen pare avèk yon bon piman tat pou Debby hahahahaha Jodi a timoun men ki prank m pral fè m pral fè yon prank sou li m pral fè tankou Map voye yon foto Yon foto toutouni Pa toutouni toutouni Yon foto avèk yon kilòt Mwen pral fè tankou map voye yon foto ansanm avèk yon kilòt pou yon moun Epi pa aksidan se bal mwen voye foto a Nou konprann? Mwen pral fè tankou mwen voye foto a bal pa aksidan. Yep. Tankou son aksidan epi lèl resevwa l epi nou pral gade ansanm ki reyaksyon li. M pral met m pral rekòde screen nan pandan map fè sa map fè an. Epi Yeah m pral rekòde screen nan epi map poste l nan ekran videyo an la pou nou kapab wè tout bagay deje kontre manti kaba. Nou pral wè reyaksyon misye. Se premye fwa map prank li nan vim ok guys So nou pral swiv ansanm ki reyaksyon baby. M wè telefòn la lap vibre m pral pranl on dirè ke se li kap relem ke nan lè sa yo l nan break li gen dwa ke li kap relem la. Pale jodi.

Ok guys kom nou gentan wè ti pati sa mwen fenk sot pale ak baby so kounye la li nan break li fenk relem dim li nan break li pwal manje li pwal sesi sela ke li sonje sourim wè jan m sot ap pale avèl la map pale tankou m prese m pa anvi rete m pa anvi fin pale ansanm avèl. M di l konsa, m pa m lè Ifek rele m m di l m ap prepare m, lè l di m kisa m fèk fè, kote m prale, m di a m pa p prepare anyen, m just konn benyen, m pote benyen depi maten. Lè sa li gentan gen nan tèt li tankou m ap prepare m. Kounye a la lè m vin ap voye ti foto kilòt, li pral vin panse ok se yon moun m ap tann, ok se la m pral pwen. Kounye a la timoun, mwen pral voye mesaj yo. Mwen voye yon ti foto m fè ansanm avèk yon ti kilòt. M pa ka montre nou foto a pou Baby pa pouse zèl sou mwen. M ap prale nan mesaj. Ya, men l gentan rive la. Epi m pral tèks li. M ap voye ti foto yo. Map epi map reponn ti mesaj map di map di cheri map tann ou wi ou poko ap vini pou depi tou dim wap vini ou poko ap vini toujou cheri poum wè menm panse li ka plis li ka plis relem m pa kwè lap tèks mwen cheri wap toujou vini an san eeyy gade kòy pou ki ta bon. Sa vle di nan de chak fanm e travay se sa wap regle lakay la hahahahaha Cherie wap toujou vini an vini an. Eske w te jwenn pou pre map di eske w te jwenn premye foto a eske w te jwenn premye. Premye foto a Foto a Premye foto a Kilòt m te voye a m mande èske m te jwenn li Pou debitan sa m ap tann ou Pou debitan sa m ap tann ou M ap tann Tann ou Fè vit. Vèvit mwen fin parem konya la sa pral touye misye nèt paskel pral panse anben ou tap prese pou voyem ale ou dim ou sot benyen sa vle di son moun ou tap tann vre hey bondye kwek sot relem la map tann map tann ou fè vit mwen fin preparem mwen fin mezanmi mezanmi hey. Voye wi ti moun. Voye. Oh my God. Baby Marc mouri nan mom. Lale lale lale lale lale. Bon mwen sil wèl. Li poko wèl. Paske sil te sil te lil li tap wè make read. Pral wè. Jodia nou pral wè reyaksyon Chris. Lal konnen chat madanm li pran lari Lè Christ ta imajine chat madanm li pran lari kisa m pral fè kisa m pral di Nap vin edem wi Nap vin edem Kounya lè li te dim li pral achte manje M panse swa lap kondwi toujou oubyen genlè gentan rive kote lap achte manje a lap tann manje a Kounya la Se lèl chita lap ey manje. Se lè sa l pral wè mesaj sa. Oh my God! Lap gentan di e pa bay m tap voyey. Paske nou pa te gentan pale de bagay sa yo epi m pa janm fè travay konsa. M pa janm voye foto foto kilòt bagay bèy. Kounye a la m pap m pap dan ankò. Paske si mey si mey gen pon ni si mey ekon lòt bagay lè m vin reyalize m fè erè a li pral vin li pral vin panse ok m wè se li poukisa m kontinye ap m kontinye ap ekri. Tanm ap fè tankou son aksidan konsa oh my God li poko li mesaj la toujou non timoun so m oblije ap tann tann tann tann tann toujou tann tann tann baby hehe epi ha sa li pa lakay lan la ou wè lè lap vini pita m pral sere kamera a anfas pòt la pi gentan pran figi depi lè lap antre pou m wè kijan li sanble hehehehe. Pou mwen eske lap vin avek yon figi di sou mwen E konsa w pran jen gason cheri.
A few moments later.
Humm oh my god Map tann map tann map tann Reponn mwen non cheri Hey.
One eternity later.
Ok guys baby poko janm li mesaj la toujou ah kèm cho timoun mpa konnen kisa poum panse mpa konnen kisal pral di oh my God baby I'm so sorry si wap gade mesaj si wap gade video a la kounya. It's just a joke, son jwèt map fè, e pa tout bande, se pa tout bon senyè, se pa tout bon senyè, se jwe map jwe senyè, se jwe map jwe jezi, gen yon ti moun kèm sou biskèt la wi, baby poko janm li mesaj la toujou, mpa konnen ki, bon, ilii! Kitem rikòde.

Epa prank map fè baby epi son aksidan m fè ou konnen sa bò mwen sot dènye pale la talè a epi map voye ba Roland epi se bò lale m pa menm rann kont si se bò m te voye. So ou di Roland pou l vini Roland gen bezwen l ap vini. Non m pa di li vini ohh.

Ou pa konn sa w konnen, map pale avè w de sou Lala sa m te gen m te gentan ap planifye sa kounya Lala w vin rele m di bon m bon nèt m ape fè tankou m nan yon wòch pou m ale tankou m pa ka rete ankò menm epi lè m vin voye foto a kounya ape vin sispèk ape vin sispèk son moun kap vin kote m la tout bon right.

Aww I love you too papi. Eske nou wè sak pase la. Baby kenbe m nan prank lan. Li kenbe m. Li gentan wè se manti map bay paske li deja konnen m pa tap fè bagay konsa. Li gentan kenbe m. Bon m panse son reyisit kanmenm paske li pran ya. Menm si apre li vin wè se manti. But li pran kanmenm. Okòmansman li te pran. Ok guys M tande machin baby pake deyò a kounya la sa vle di li pral rantre la li sot travay li sot chèche Yamie lekòl m pral chita m pral fè tankou m pa nan anyen pou m ka wè kijan lap reyaji Tè m sere kamera a la Yes 2 hours later.

Team Sharma. So guys merci anpil paske ou gade video a Sa se premye prank mwen fè nou tande la Nou wè malgre baby pa la sa pa anpechem kem fè prank sou li Eyy mèt ranje zo l kòm li dim ranje zo m tou cheri Team Sharma nou pral kòmanse ranfòse nou Se pou nou komanse ranfòse nou mete fanm nan fanm nou pou nou konbat avèk Davy tande Ok guys mèsi paske nou te gade videyo a Pa bliye pataje videyo a Pa bliye kite yon like pou mwen Wè depi videyo sa gen 50 like Depi nou jèm videyo sa 50 fwa map poste yon lòt videyo demen si Dye ve Lè konsa ankò. Pataje videyo yo lè m poste yo epi kite yon ti kòmantè pou nou menm si se yon ti kè yon ti emoji ou ka kite just kite yon bagay pa just gade ale konsa ok timoun alright see you in my next video map wè nou ankò nan yon lòt videyo baby and peace I'm out.